Men mwen pa kache di nou sa, mwen denonse aksyon palavire ke nèg ki pran pnh la an otaj la sot pran la. Tout moun konnen e m abitye denonse sa, 95 pousan nèg ki nan pnh la nan Pòtoprens, Ka inifòm yo enplike nan vòl, asasina, krim, dwòg, kidnaping nan Pòtoprens. Si jounen jodi a, yo kòmanse wè klè ke yon gwoup nèg nan Dèlma 33, gwoup nèg sa yo ki an inifòm lan, ki pran polis an otaj la, gwoup nèg ki nan Dèlma 33 a, yo enplike nan kidnaping, nan vòl, Se pa rezon pou nèg sa yo pou yo voye yo nan vil pwovens ki plizoumwen kalm, ki plizoumwen gen stabilite ladan l. Lè w voye yo la, ou pral jèmen dezòd, ou pral jèmen kidnaping, vòl nan tout vil pwovens yo ki te anpè. Okap te anpè, li pral vin dejenere davantaj, pi rèd nan kidnaping lè w voye l nan Okap. Lè w voye l Fò Libète, li pral gen plis dezòd Bagay la ap grav pou li. Lè w voye l Latibonit men bagay la pral dejenere davantaj. Miragwàn menm se pa pale. Oubyen w pral voye l Jeremi ou Jakmèl etsetera. E chak nèg sa yo, polisye sa yo ki te pran lapolis an otaj kounye a, ki enplike nan vòl, nan kidnaping lan, lè yo rive nan zòn sa yo, yo pral fè gwoup de bandi pa yo. Y ap itya gwo lajan. Pap gen lajan sa nan vil pwovens menm jan tou. Yo pral fòme gwoup de bandi pa yo kounye a pou yo ka fonksyone nan pwovens yo. Ou pa wè ki sa k pral rive nou la kounye a la? Sa son estrateji ke n denonse, ke rejim defakto lavalas la ki gen nan tèt li Didier Fils d'Aimé ap fè a la, son fason pou pa janm gen eleksyon nan peyi a. Lè pa gen eleksyon l bon pou yo, fò gen dezòd pou pa gen eleksyon. Gen anpil nèg ki pa pale ki pran pòz kont eleksyon yo. Se pou rejim la yo ye la. Yo vle rete la an plas la. Paske yo poko prè pou eleksyon. E y ap pale w de revolisyon kounye a la. Se manti. Yo poko prè, pa gen lajan, yo pa gen pye atè. Yo poko prè. Yo monte w kont eleksyon pou revolisyon. Epi a bout dan yo, avèk mikwo nan bouch yo sèlman, y ap fè revolisyon a bout mikwo nan bouch yo. Y ap fè revolisyon, pale moun mal, nan fè presyon, nan fè menas, nan fè revolisyon. E sa yo vle fè la? Yap pèdi sitiyasyon an la. E yo konnen ke rejim la pap fè eleksyon kounye a la. E se yon fwa anplis kounye a la mouvman palavire ke rejim defakto lavalas Didier Fils-Aimé a ki an tèt li a fè la, lè l deside pran kidnapè, vòlè, asasen ki nan Dèlma 33 yo, l voye yo nan vil pwovens. Kounye a yo pral pwopaje. aksyon sa yo nan tout vil pwovens yo e chak nèg yo pral chèf de gwoup bandi ou wè nan ki sitiyasyon ke nou twouve n jounen jodi avèk nèg sa yo kounye a pa Roger Noël ap pale de eleksyon wi nou menm nou pou eleksyon nou pou evolisyon nou pa pou revolisyon paske nou pa manyen zam nou pa konn manyen zam e sispann manyen zam dèyè mikwo e met gason sou al sou teren an sispann fè moun menas kounye a la fè demagoji politik kounye a la. Retire w dèyè mikwo a kounye a la, ale sou teren an, e sa k revolisyon an. Menm jan tout moun ki fè l la se al sou teren an, antre sou teren an pou fè l. Pa pale moun de revolisyon, pale moun de eleksyon, de evolisyon. E nou konnen si rejim t ap fè eleksyon kounye a la, l ta fè referandòm lan dabò. Se referandòm lan dabò, t ap gen referandòm dabò pou yon lòt konstitisyon ki deja ekri sou prezidan Jovenel Moïse. Yo tap gentan fèl epi yo tap pase nan eleksyon kounya la. Tout etap pou rive nan eleksyon an la yo pa fèl la. Banm ki banm kote biwo biwo biwo biwo elektoral kominal la ye nan pòtoprens. E kote li nan kafou. Kote li nan nan nan plizyè lòt zòn nan vil nan peyi a la. Eske zòn yo la yo solid yo la moun yo la yo an efektif yap fonksyone. Biwo enskripsyon de vòt yo, BIV, yo mande kota fonksyone reyèlman, konkrètman pou moun ap fè kat elektoral yo, kat didantifikasyon nasyonal yo pou yo ka al vote pou referandòm oubyen pou eleksyon an. Non! N ap fè demagoji, n ap kreye dezòd, men kounye a n pran pakèt bann bandi. ki enplike nan vòl, nan asasina, nan krim, nan kidnaping, ki nan Dèlma 33, n ap voye yo nan, n ap transfere yo nan lòt kote kounye a la, n ap pwopaje dezòd nan tout po peyi a kounye a la. Pou eleksyon pa janm fèt nan peyi a. Pou n kreye dezòd pou eleksyon pa janm fèt. E m konnen nou pap òganize eleksyon. Sou bagay mwen klè, m reyitere, Lavalas pap òganize eleksyon. Pou desanm sa m tande 13 desanm etc manti li pap òganize l lap kreye dezòd menm 2 3 jou alavans si w wè l pa kreye dezòd anvan lap kreye dezòd 2 3 jou alavans pou l pa fè eleksyon peyi lavalas pa fouti fè eleksyon sòf si lèzetazini kanpe la pou eleksyon fèt se konsa pap gen eleksyon nan ayiti ok e nou denonse. aksyon sa a, yon polisye fè yon bagay, se pou l jije, pou l kondane pou sa l fè a. Afè depòte, voye l lòt kote kounye a la, transfere l la, pa t kesyon. Se lame yo ka transfere, pa lapolis. Paske lapolis la pou garanti sekirite vil, site, komin, non pa la nasyon. Ou pa ka voye l nan pwovens kounye a la, ou konnen pa li chèf bandi chak pwovens kounye a la, moun pa ka fè ou pa kita ou pa nago kounye a la, e ou pral di gen ensekirite pa ka òganize eleksyon. Paske tout chawa sa ki abitye a gwo lajan nan men yo nan Pòtoprens, yo rive nan pwovens la kounye a, ou konn ki dega nèg sa pral fè nan Pòtoprens? Pwovens? Ki gen dega nèg pral fè nan tout pwovens yo la kounye a la? Yo pral fè nan Okap? Ki dega nèg sa yo ke w transfere nan Dèlma 33 pral fè nan Latibonit? Plis toujou, ki dega yo pral fè nan Fò Libète ki an pè? Nan nòdwès Pòdepè ki an pè, plizoumwen? Ki dega nèg sa yo transfere nan Mirebalais? Ou ka imajine ki dega nèg sa yo ke w transfere ki pran nan kidnaping nan yo pral fè nan Jeremi? Ou ka imajine ki dega nèg sa yo ke w pran Dèlma 33, ke w voye yo nan Jakmèl? Pran mwen pou ou saj. Ou pa bezwen gen eleksyon, ou bezwen gen dezòd. Paske ou bon nan dezòd. Lè gen dezòd la, pouvwa a asire. Perenite pouvwa a la. W ap perenize pouvwa Lavalas la ki kenbe yon peyi an otaj. Ki chita nan bay manti. nan fè demagoji, nan fè grimaski politik, manipile lopinyon pou kenbe pouvwa sou pretèks densekirite ke se ou menm k ap òganize l, se ou menm k ap alimante l, se ou menm k ap fè l, w ap kreye divèsyon politik. Sa nou denonse l. Aksyon sa a ke gwoup nèg ki nan pnh yo, gwo DG pnh yo, gwoup nan pnh yo kounye a la, ki se defakto wi. Se yon polis defakto, se yon gwoup nèg defakto ki pran polis an otaj la kounye a la, k ap fè lòbèy pou kenbe peyi a nan dezòd, nan ensekirite, nan destabilizasyon. Sa a, nou denonse l e nou p ap aksepte l pou kèlke rezon keseswa. E tout moun ki gen je klere, ki kale je yo, benyen, yo pap pran nan menw. Osi senp ke sa.